Se avèk plezi m rejwenn nou pou dizyèm epizòd podkas nou Vilzandeba pote pou nou sou tematik vil fwontalyè e anviwònman. Pa bliye premye sezon podkas sila ap fèt nan objektif pou sisite yon seri deba piblik sou pwoblèm anviwònmantal vil Beladè ak Laskawobas ap konnen nan kontèks kriz ekolojik mondyal la. Nan kad epizòd sa a, nou pral pale de diferan sous dlo nou genyen nan komin Beladè ak Laskawobas, pandan n ap gade ki menas ki pandje sou tèt kou dlo sa yo,

Bon, jeneralman nou tout konnen, dlo se yon resous endispansab pou egzistans moun ak tout lòt espès ki konpoze biyodivèsite a. Se sa k fè li vin enposib pou n separe nan yon premye nivo, sikl lavi an avèk le cycle de l'eau. Tout mank ak tout eksè ki entèfere nan entèraksyon san fen sa a, nou ka di l ap deranje ekilib la. Pa rapò ak enpòtans kapital sa a, dlo genyen nan rann posib lavi sou tè a, li vin reprezante yon obligasyon pou n aji pou n prezève resous san parèy sa a, nan kontèks kote kriz rechofman klimatik la ap kreye plis vilnerabilite nan vil nou yo. Nan sa ki gen pou wè ak resous an eau de surface, Nou ka di Beladè ak vil Laskawobas posede toujou yon rezo idwografik ki ase enpòtan. Malgre disparisyon pwogresiv yon pakèt rivyè ak sous dlo. Anfèt, anpil konsta montre n, jan nou te di sa nan epizòd 1 ak epizòd 2 a, Beladè ak Laskawobas ap fè fas ak yon seri pwoblèm anviwònmantal ki lye ak yon seri pratik ekonomik ak sosyal. Se sa k fè, bò kote pa nou, nou kwè si n mete an branl yon ansanm aksyon kolektiv, se deja ap yon kòmansman nan pwosesis pou nou chanje, de manyè striktirèl, kriz anviwònmantal la. Pou sa posib, n ap ankouraje diferan aktè sosyal yo ak aktè politik yo pou yo reflechi epi monte yon seri aksyon atravè politik piblik yo, pou yo aji an konsekans sou pwoblèm politik, sou pwoblèm ekonomik, sou pwoblèm sosyal ak kiltirèl ki ap wonje anviwònman. Anfèt, jan nou sot di a, Belladea e Lascahobas posèd ankò yn kouvèti vejetal ase enpòtant e osi yn enpòtant richès an kou dlo. Sepandan, jan nou te di sa, rivyè ak sous dlo sa yo, ki nan 2 komin yo, yo twouve yo nan yon eta deplorab. Kantite dlo ki te konn disponib nan rivyè ak sous dlo nou yo ap diminye chak jou k ap pase. Anplis, anpil nan yo sou wout pou disparèt. Pandanstan, bezwen popilasyon an ap ogmante pi plis chak jou. Se sa k fè nou kwè, Sa ta dwe yon rezon omwen ki ta dwe pouse n aji pi vit pou n kapab pwoteje epi prezève rivyè ak sous dlo nou yo. Avan nou pale de nesesite ki genyen pou n aji nan bon jan tèt ansanm pou n prezève rivyè ak sous dlo nou yo, Kite m fè yon kout prezantasyon sou resous an o de sifas ki genyen nan komin Beladè ak Laskawobas. Dabò n ap kòmanse ak komin Beladè. Men avan tou, gen yon eleman ki enpòtan pou n soulinye, se vre ke n ap pale de reyalite anviwònmantal de vil yo, sa vle di de espas urben yo, Sepandan, jan nou te sinyale sa deja nan epizòd avan yo, nou pa kapab pale de sitiyasyon vil yo san nou pa pran an kont de reyalite global, de reyalite nasyonal, rejyonal ak lokal la. Se pou rezon sila nan epizòd sa a nou mete aksan sou tout komin nan. Sa vle di nou mete aksan sou espas urben ak espas riral yo pou n pale de resous an nou ki genyen nan Beladè ak nan Laskawobas.

jan anpil moun nan popilasyon an souvan rele l. Wout vèt genyen anviwon 22 kilomèt de longè, basen vèsan li an gen yon sipèfisi de 243 kilomèt kare. Kidonk wout vèt rete yon rivyè enpòtan pou komin Beladè. Pou sa ki gen pou wè ak resous anno de sifas nan komin Laskawobas, nou ka di Laskawobas gen yon pakèt rivyè

ki lye ak rivyè epi sous sa yo, dekwa pou n aji an konsekans. Rezon an senp e nou toujou ap repete l, dlo se lavi. Men sa ki klè, si n ap polye rivyè ak sous dlo yo, si nou pa rive prezève yo, lavi nou nan kominote a rive riske. Moman rive pou n poze yon ansanm aksyon nan dimansyon pawòl sa a ki di dlo se lavi a. Anfèt, pami tout pwoblèm ki afekte rivyè ak sous dlo yo, genyen pwoblèm polisyon an ak debwazman an nou dwe aji sou yo pou n kòmanse pa pwoteje epi prezève resous sa yo. Syantifik yo fè konnen tout itilizasyon dlo se deja yon polisyon. Sa vle di polisyon an lye ak yon chanjman karakteristik mikwobyèn, chimik oubyen fizik dlo a depi nan kaptasyon l jiska itilizasyon l. Alòs a nenpòt moman yon dlo ki itilize l ap tounen nan sikl la nan yon moman oubyen yon lòt. Se sa ki fè li parèt enpòtan pou n veye menm ak kalite dlo n ap jete paske se yo menm n ap gen pou n retounen itilize demen. Kidonk, nan fenomèn polisyon an, kèlkeswa li te dorijin natirèl, endistriyèl oubyen keseswa li te lye ak aktivite moun, li kapab poze yon seri pwoblèm ak lavi moun ak lòt espès ki konpoze biyodivèsite a. Nou te pale deja nan epizòd 8 la kòman degradasyon anviwònman an gen gwo enpak sou sante moun. Bon, jeneralman yo rekonèt aktivite agrikòl yo kòm yon gwo sous polisyon dlo pa rapò ak yon fòt pwodiksyon nitrat ki jenere nan agrikilti. Mete sou sa, itilizasyon yon seri ajan chimik tankou pestisid se sous polisyon dlo. Nou ka site tou absans tretman dlo ki fin itilize yo kòm yon faktè enpòtan de polisyon dlo. E se yon bagay ki poze pwoblèm fondamantalman nan tout peyi a, men ki sitou prezan nan vil Laskawobas ak Beladè. Lè n ap konsidere ansanm dlo ki fin itilize yo, se nan kanal la yo lage yo. Anplis, tout dlo sa yo pral devèse nan prensipal rivyè kote tout moun ap benyen, kote tout moun ap lave rad.

dwe fè pati de preyokipasyon nou jounen jodi a pou n evite polisyon rivyè ak sous nou yo. Kesyon debwazman an li menm, li se yon fenomèn ki reprezante yon gwo menas pou avni rivyè ak sous dlo nou yo. Nou tout konnen koz abatraj pye bwa yo nan peyi a. Menm jan an tou nou konnen konsekans fenomèn sa a genyen dirèkteman sou rivyè ak sous dlo nou yo. Sa vle di nou tout konnen enpòtans pye bwa yo nan konsèvasyon dlo. Se sa k fè nou kwè li enpòtan epi li se yon ijans pou n poze yon seri aksyon kolektiv pou n aji nan lide pou n frennen fenomèn debwazman an pandan n ap mete aksan sou koz yo. Nan sans sa, n ap ankouraje aktè lokal yo pou yo mete an branl yon seri aksyon ki vize pwoteksyon ak ogmantasyon rès kouvèti vejetal toude komin yo.

Ansanm aktè nan sosyete a dwe mete an plas yon seri mekanism ak yon seri dispozitif k ap favorize yon ansanm lòt pratik nan itilizasyon dlo yo. Pou sa rive posib, fòk otorite politik yo mete yon sistèm asenisman solid k ap pèmèt nou fè epirasyon dlo nou fin itilize yo avan menm nou jete yo dirèkteman. Konsa n ap kapab entèdi moun jete dlo ki fin itilize yo direkteman yo nan rigòl yo. L ap vin yon enperativ, dlo sa yo ap sibi yon tretman epirasyon nan objektif pou elimine polyan dlo sa yo gen ladan yo. Sa pral mande pou yo fè de zonaj dasenisman nan chak vil sa yo. Anplis, fòk nou tabli yon sistèm k ap pèmèt nou redui risk polisyon yo. Nan sans sa a, lefèt ke rivyè nou yo, tankou Wonn Vèt, nan Kafe, Rivyè Lakolin, se yon seri espas lwazi, fò n mete yon seri mizanplas pou anpeche polisyon plastik nan espas sa yo. Paske se chak jou rivyè sa yo ap resevwa yon bon kantite moun k ap vin pran ti detant yo. Twazyèmman, fò n redui oubyen elimine itilizasyon pwodui fitosanitè yo. Erezman tou, peyizan nou yo oubyen agrikiltè ayisyen yo te toujou retisan pou antre nan mòd pratik agrikòl sa yo. Men, li enpòtan pou n ankouraje yon agrikilti ekolojik, sa k ap pèmèt nou lite kont polisyon dlo yo. Katriyèmman, fò n pwoteje kaptaj dlo nou yo. Espas kote kaptaj dlo yo fèt ta dwe fè objè de perimèt de pwoteksyon, nan lide pou reglemante tout aktivite k ap fèt nan pwoksimite kaptaj yo. Konsa, n ap kapab elimine tout risk kontaminasyon dlo y ap pran pou potabilize bay popilasyon an. Kidonk, tout aktivite ki kapab pwovoke yon polisyon onivo kaptaj yo Yo dwe entèdi tankou konstriksyon kay, depo fatra elatriye. Se youn nan rezon ki fè n ap kontinye plede pou yon seri de espas tankou Lapeng, Mondezi, Wont Vèt pou yo deklare yo ditilite piblik jan nou te diskite sa ansanm avèk pwofesè Louis Benson Louis nan epizòd 2 a. Nan kontèks kote y ap reyabilite kaptaj dlo Lapeng lan, li enpòtan pou otorite yo pran yon ansanm mezi ki anpeche vag konstriksyon sa a k ap fèt bò kote Lapeng lan. Yo dwe defini yon perimèt de pwoteksyon konvenableman pou diminye tout risk kontaminasyon dlo a. Senkyèmman, nou panse fòk aktè sosyal yo, ansanm ak otorite lokal yo sansibilize ak fòme popilasyon an dekwa pou yo prevni polisyon dlo yo. Nan lekòl yo fòk nou konsakre tan pou n moutre elèv yo enpòtans anviwònman an, enpòtans resous dlo nou yo genyen. Kidonk jounen jodi a li enpòtan pou n reflechi ak aji pou n prezève konvlenableman sous dlo ak rivyè nou yo. Anfèt se konsa nou mete bout nan epizòd sila.